Tout sijè ke m abòde pa oblije fè tout moun plezi, men sonje, mwen pa la pou m fè nou plezi, mwen la pou m ede nou, si nou vle, aprann oubyen sonje de prensip ki kapab fè nou amelyore relasyon n youn avèk lòt, epi n ap wè diferans lan, paske tout sa w pa konprann ka pote konfizyon, men lè w travay pou w konprann yon seri de bagay epi ou travay sou ou menm pou mòd bagay sa yo, si w te konn fè yo mal pou w fè yo pi byen, si ou pa t konn fè yo ditou pou w aprann fè yo, w ap wè diferans lan nan lavi w, w ap wè diferans lan nan relasyon w avèk moun. Kisa n ap pale? Mwen fè konvèsasyon avèk yon zanmi m e nou t ap pale de afè dèt. Sa ka rive nan lavi ke tout moun a yon moman ou yon lòt ou gen yon bezwen, ou gen yon ijans epi ou di a m pa gen lòt jan pou m fè se yon dèt pou m kontrakte. An prensip pa gen mal nan sa. Gen moun ki pa renmen dèt, gen moun ki pa renmen fè kredi paske yo di w swa yo pa gen memwa, swa yo pa bezwen lè yon lè rive se ap byen mennen pou moun ap di ke se li ki te depane yo. Gen mil rezon pou sa. Men, sa k enpòtan an, se lè w fè dèt, kòman w jere dèt ou. Moun ki gen eksperyans avèk labank, oubyen si w pa gen eksperyans ou gen konesans de kòman labank sèvi, labank gen sa yo rele sistèm de kredi. Ou bezwen achte yon bagay, ou bezwen labank finanse l pou ou, w ale, ou siyen, epi pou yo ba ou sa yo rele yon echeyansye e m kwè an anglè yo rele sa yon payment schedule ok echeyansye a sa vle di ou wè ki montan kòb ke ou prete a e yo di w men ki enterè e epi yo mete montan enterè a pou ou epi yo di w chak mwa men ki sa w gen pou w peye donk ofiramezi w ap peye epi dèt la li menm l ap redwi sa se konsa labank fè l. Gen anpil moun ki gen chans e lè yo bare, yo pa bezwen al labank kote yo pral nan pil papras, yo pral mande w pil garanti, enben yo jwenn yon moun depane yo. E lè w pa peye labank, ou konnen sa sa ye, yo gendwa fè pouswit jidisyè kont ou, se ou k ap oblije peye avoka, yo met non w sou jounal nan sèten bank, eksetera, epi ou vin pèdi kredi ou paske lè w bezwen prete ankò, yon bank ap bay yon lòt enfòmasyon e y ap vin konnen ke w se yon moun ki pa peye dèt ou epi sa ap mete w nan pwoblèm lè w gen yon ijans ou p ap jwenn kòb labank ankò. Gen moun ki pa al labank, yo prefere chèche yon moun ke yo byen avè l epi yo prete nan menl ok gen de fwa moun nan do a pou tèt ti kal kòb sa m pa prale labank oubyen gen de fwa moun nan li gen dwa gen kòb li wi li menm labank menl gon bagay li bezwen regle nan moman l pa vle al retirel labank li chèche yon zanmi fè depanel enben kounya zanmi sa trè souvan nou pa konsidere piske se pa labank li ye ke son antite serye li ye lè lè a rive pou nou remèt epi nap trennen nou alèz nap fonksyone nou kontinye ap pale kòmsi de ryen netè nap regle tout afè pa nou men nou bliye ke gon moun ki te depane nou ki li menm son bagay ki sòti sou li epi nou bezwen ranbouse l pou relasyon an ka byen kontinye. Gen yon ti langaj anpil moun genyen, malerezman, ki pa fè sans ditou, yo toujou ap di konsa, a sa pou entèl fè kòb? Ok? Oubyen yo di w, a entèl byen pase m, kòmsi m ta di w, si m prete nan men m pa remèt li, sa pap fè l anyen. M ap ankouraje w, si w konn kenbe diskou sa a, pou w pa fè l ankò. Paske, lè w fèmen pòt, ou pa konnen kisa k ka rive nan lavi w demen, ki ijans ou ka genyen, epi sa w tande a la a, ou met tèt ou nan pwoblèm, paske lè sa a, tout moun ka vin konnen ke, ey, ou s on move zafè, oubyen ou pa ka konnen kiyès ou pral mande enfòmasyon sou ou. Oke? Donk, m ap ankouraje w, fè yon ti egzèsis. M t ap pale sa avèk zanmi m nan, li di m sa difisil pou li, e gen defwa, li konnen l gendwa dwe yon moun, se pa vle l pa vle remèt, e s on moun mwen konnen, m fè l konfyans, Men li di ke li difisil pou li kòmsi pou l mete kòb la ansanm pou l fè rive tout montan an pou l bay moun nan. An prensip, moun pa fonksyone fòseman menm jan avèk labank kote ke fò ou remèt ofiramezi, sa depann de ki kondisyon, ki antant ou te gen avèk moun nan. Men olye pou w pa peye l ditou, prefere w fè tankou jan w wè labank lan fè a. Moun nan pa chaje w enterè, si se pa yon izirye, se deja trè byen, Ou menm, pran disiplin sa a. Li senp, on fèy papye, ok? Menm si ou pa konn li, ou pa konn ekri, ou ka sonje l nan tèt ou. Anpil moun e, depi sa fè kòb, kòmsi m ta di w e, yo, se, se la yo pi alèz pou yo fè kalkil, ok? Men si ou konn li, ou konn ekri, on fèy papye, li pa mande anpil, ok? Si ou vle fè l sou òdinatè w, nan, sou pwogram Excel, ou fè on tablo, make montan kòb ou dwe moun nan ok bon la wap wèl alanvè sa pa fè anyen ok ann di pa egzanp ou dwe yon moun 50 mil goud ok ou make 50 mil goud lèfini ou fè yon liy anba 50 lan ok nap fè yon lèt t ok 50 mil goud epi m fè t ok m fè t kounya m make an jen an m deside map bay moun nan Sa w kapab, an n di, ou antann ou avè l natirèlman. An n di m ap bay 2000 goud. Si w ap peye l a 2000 goud, l ap pran w 25 mwa, oke, pou w fin peye 50 mil goud la. Ou menm ou gen dwa wè ke, wouy, mezanmi, bòk ou ap janm fini. Men, pa bliye, se prete ou te prete. Oubyen moun nan li menm gen dwa yon ti jan dekouraje, Men, olye w pèdi tout, prefere w prann jan y ap ba w la. Gen moun ki di, m pa renmen lè moun peye m kòb la nan tyenk an, paske lè konsa kòb la pase nan men m. Fò w gen disiplin, ou konnen se yon kòb ki te sòti, si se labank ou te pran, jis depoze l ankò oubyen fè moun nan depoze l, ba w prèv ke l depoze l, ok. Donk la, lè m peye 2000 goud, sou 50 mil goud la, m konnen ke m rete 48 mil. Ok? M make sa la. Pwochen fwa ankò, an n di an jiyè, m peye 2 mil ankò, chak fwa w bay, ou fè yon soustraksyon, la w rete 46 mil. An out, m bay 2 mil, M fè soustraksyon an, m rete 44 mil. Ok, nou m pa fè w egzèsis difisil avè w e bagay kontab pou w ap di w pa t konprann e sa k fè w pa t fè l, ok. M fè l avè w byen senp. Chak fwa ou peye moun nan, fè soustraksyon. Osi senp. Kòmanse konsa. Pa fè movèz fwa, ok. La ou pa gen ekskiz pou di ke a ou pa t gen mwayen eksetera paske bagay yo vreman m konnen yo difisil pou tout moun. An nou klè sou sa, si son moun ou alèz avèl oubyen ou ka kominike avèl, mwen rekòmande w pale avèl pou dil ou konnen, m konnen ke m di w, m konnen ke e m te gen randevou avè w tèl lè. Malerezman pou moman mwen bare, mwen gen tèl kontrent. Sa pa ka gate zanmi, sa pa dwe gate zanmi. Jeneralman se pa lajan ki lakòz non zanmi an gate men se jan w jere dèt la ok tankou yon moun prete kòb mwen nan menm epi lèm di moun nan apa w pa remèt mwen kòb la nou te gen randevou jodi an moun nan dim granmoun poze w kèske sa vle di ou pa fè sa a yon moun kounye a moun sa ka mache di ke oh ebyen ya son moun ki di poutèt yon kòb mwen dwe l oubyen poutèt yon bagay byen senp men l pap janm di w ki sa ok men si nou gon randevou nou gon kondisyon fò w respekte kondisyon an si w pa ka respekte kondisyon an remache sou moun nan pale avèl dil konnen bank ka baw kòb la an blòk janm te diw la nap fè yon echansi nap etalone peman yo map peyew li pa moso ann fèl konsa pito lè sa moun nan konnen ke ou respekte tèt ou e li menm li pi dispoze ann di pandan wap peye a son bagay ki konn rive menm avèk labank tou ou konn kòmanse peye yon dèt epi ou vin bezwen yon lòt, labank reprete w paske ou peye a lè. Donk menm jan an, ou pa janm konnen kote yon ijans ka sòti. Ou pa janm konnen ki lè ou ka gen bezwen e se moun sa ki ka kanpe avè w ankò. Men gen yon kondisyon nan sa. E m ta rekòmande w tou, Pa pran moun nan pyèj. Gen defwa nou kòmanse byen, chak fwa yo prete nou, nou remèt, nou vin pran plis, nou remèt, nou vin pran plis, nou remèt, epi rive yon lè kòm ta di w, a ba la twò bèl, nou pa remèt. Sispann gade sou figi moun nan oubyen sou tanperaman l pou w di a entèl pa bezwen. Pa fè sa. Paske w pa konn ki lè ou ka bezwen. Prete se prete, bay se bay. Tanpri, Piga pèsonn ap di m wi ou voye pwent, o se paske m di w ou ki fè w pale konsa. Non. Mwen se yon motivatè, se djòb mwen pou m pale de tout bagay nan yon sosyete, m ap pale de tout sijè. Si yon sijè deranje w, konnen ke gon bagay pou w korije. M pa gen bagay pèsonèl avè w, m pa p janm rive nan nivo pou m ap voye pwent sou rezo sosyo, se pa mwen menm. ok m alèz ase avè w ou menm ki byen avè m ou menm ki pa byen avè m ankò pou m te gen dwa di w men ki sa k rive men kòman pou w te fè l ou konprann an jeneral granmoun konnen ki sa pou yo fè men gen defwa nou chwazi pa fè sa ki bon an paske li pi bon pou nou men pa bliye gen demen e li enpòtan pou pwoteje relasyon w, li enpòtan pou jere relasyon w jan sa dwe fèt yon fason pou si ou pa ale ankò paske lavi a gen sipriz pou w pa pran yon dezyèm sipriz kounye a pou w wè tout pòt fèmen pou ou paske w te mal jere rapò w. M bat bravo pou moun ki serye, m bat bravo pou moun ki kominike, m bat bravo pou moun ki konnen prete se prete, bay se bay, lè yo prete fò yo remèt sa fè zanmi mache pi byen paske pwovèb la pa bay manti bon règleman pa gate zanmi ann avanse.